Se pi gwo erè yon paran te kab komèt. Jodi a la nou pral pale de yon atis, se yon atis ki pase de prezantasyon, se pa yon son atis ki trè koni, alò pa koni nasyonalman m ta kapab di, bon m ka di l koni nasyonalman tou, paske son atis ki te fè yon bagay ekstraòdinè avèk Nu Look, dans le Nord, pli presizeman dans le Cap-Haïtien, Donk m panse ke nou gentan wè de kiyès ke m ap pale. Kesyon ke nou pral poze tèt nou, èske, èske Princelo tounen nan HMI lan? Ok, Princelo nou konnen se te ansyen chantè Zenglen, ansyen chantè Dizayn, ansyen chantè Zèl. Ebyen, eh se pa Princelo ki tounen. Moun ki la, li rele Kino. Èske se King Kino? Non, se pa King Kino. Men de preferans se pè wa kino ou di mwens kino pè wa se konsa misye rele misye gen jazz pali ki rele bèl louk mesye dam map gade bèl louk ki sot entèprete yon mizik zèl yon mizik tout moun renmen.

Pè wa ap chante ak yon modèl trankilite, se tankou mizik lan se pou li li ye, li just santi l tèlman konfòtab, ou ka wè misye, misye ap fè stil, misye ap mete ti ponwèt li yon fason, donk l ap trankilize djaz lan, e ou ka remake tou se yon nèg ki konn chante, e l ap chante avèk pwofesyonalism. Nan ki sans? Lè w gade fason ke misye ap poze djaz lan, misye rilaks, misye sou tempo an, kaw men, kou manman, misye, misye, misye gen bagay lakay li. Alò, kesyon ke n pral poze tou, poukisa djaz sa yo, tankou djaz misye an, bèl look ou santi chantè sa yo tankou kino pè wa chantè sa yo trè bon nan entèpretasyon men lè djaz pa yo soti yon mizik li pa ka reyèlman fè gran siksè donk se kesyon sa ke n pral reponn tou a la fen an atandan banm fè n gade kino pè wa ankò mesye dam.

Mwen menm sa ke m remake nan kino pè wa k ap chante mizik lan e ou pa ka reyèlman fon grenn diferans ant vèsyon Prinselo an avèk vèsyon pè wa lan. Donk sof ke a la sèl diferans e Prinselo on ti jan pi egi nan not pa li yo. Men pa kont ou pa ka l ap difisil. Ekstrèmman difisil pou w ta fè diferans antre Princelo epi Kino pè wa. Fason ke Kino ap chante, fason ke Kino ap enpoze l devan djaz la. M panse ke sa merite yon bravo kanmenm. Il faut dire ke videyo ke n ap jwe an se kredi Tizo le Specimen. Alò m pral tou pale ak Tizo tou an se sans. Tizo, ou gen bagay lakay ou Okap. Mete vizibilite sou jwè Okap yo. Paske yo bezwen sa. Nou bezwen sa. Nou som du Grand Nord. Donk nou bezwen sa. Nou bezwen plus nèg ki soti nan Grand Nord ki ap fè de bagay, des exploits konsa. An tou ka, pou sa m t ap di talè an, m panse ke Kino Pè Wa, misye son ekselan chantè. Lèm fin gade premyè fwa m wè misye se te nan yon bal new look tap jwe au cap haïtien epi misye rantre misye fè afè pal ok malgre anpil moun a lepòk tap konpare misye avèk king kino ok ki bon m aprann ke se idòl misye tou men pa kontr sa m sot ap tande la misye M pa kno m di pino m pa kwè kino pè wa gen yon sèl idòl alò sa m sot tande a la se pa nenpòt chantè ki ka moute e pou fè sa kino pè wa sot fè la donk li l ap vrèman difisil e sitou avèk lavwa prenselo nou konnen ki difisil pou entèprete vwa misye. Ou ka toujou chante mizik lan, men jwenn tonalite misye an pou w jwenn kadans lan. Il fò di tou, mizisyen ki akonpanye Kino Pè Wa yo, yo fè yon ekselan travay egalman. Mesye yo, mesye yo jwe enstriman yo byen e yo jwe ritm mizik lan trè byen. Se yon ekselan travay, mesye bwavo pou akonpanyeman ke n bay Pè Wa, Kino. Donk Okino pè wa se konsa non an rele. M swete ke djaz lan jwenn siksè. Mwen menm sa ke m dwe asepte pou Kino pè wa se vann tèt ou plis. Lè m di w vann tèt ou se met kò w deyò, montre prezans ou plis sou rezo sosyo yo, montre kalite ke ou gen lakay ou. Mwen menm m ka wè gen talan yon lòt moun. Pa egzanp Maestro Aly Larivière te remake an sòt gen talan lakay ou e plizyè dotre mizisyen Bon gen moun ki te menm fè sijesyon pou tal nan New Look. Ok, dok se jis paske talan la, talan la, men ou sipoze ekspoze tè tou, vann tè tou pwop, vann tè tou clean, vann ki nou pè wa, vann vokal la. E se sak, se sak, se machandiz ou. Machandiz pa ou lan se vokal ou. Ok, dok se sa, se sa pou vann, kontinye vann vokal ou, kontinye vann sa lakay ou. Wè ti video sa a m jwenn li. Donk m tou remake ke gen yon bagay an plis ladann de sa m ap tande a. E m konnen lakay ou ki no pè wa, ou ka fè sa. Si gen moun ki tande video an, fè l rive jwenn ki no pè wa. Ou ka vann tèt ou mon frè, vann tèt ou. Vokal sa a, kalite ke ou gen lakay ou, gen anpil chantè ki nan etchenay lan ki pa gen l. Ou gen yon vèsatilite, ou gen yon trankilite nan vokal ou. e ki ekstrèmeman enpòtan ok e m santi ke ou pa entimide devan piblik tou ki trè enpòtan lè ou ka entèraji avèk piblik ou lè w ap fè entèraksyon w ap enplike ou di mwen se e mete entèraksyon ak piblik lan pou fè santi prezans ou prezans senik ou son gwo bout gason monchè sèlman vant mwen pou kase Depi ou kraze vant la kino, donk ou gen sa l ye an deja, w ap ka fè l, w ap ka pase e ou p ap bezwen anpil pou pase. Monchè m swete w tout mè felisitasyon ankò yon fwa. Si w apèn rive sou chanèl lan, pa bliye klike sou subscribe, peze ti klòch lan, peze tout, lè sa ou p ap janm rate okenn notifikasyon. Kòm mwen te di talè an.